Li di toro an live e. Mesye sak sot fè a la pa janm fèt espri tan sa anko la ok e bann ti vakabon sa yo ki voye smedi sou sa la pa janm fè sa anko a mesye m di nou sa a klè e san fè a la pa janm fèt anko yon cho kòmanse a 6 zè boul lè m gade m wè cho paka moute m moute laptop laptop paka ouvè m ouvè tou ba tou paka mesye pa janm fè dezòd sa anko la. Pa janm fè erè sa ankò la. Nèg yo voye gwo espedisyon la dèyè jwè la. Mesye m di nou sa klè gon timoun kap fè jwè la, son granmoun kap fè jwè la. E Jimmy Danger granmoun nan tout tou kòl nèt. Map mesye mesye tande byen si n panse blag kap fèt mesye. Si n panse blag kap fèt mesye. Avè ti bay nap fè voye teste Oriel show. Mwen m di nou sa klè mesye. E nan 2 bagay m kwè isi, ougan m doktè m. M toujou di nou sa m pa se blag, m tcheke ougan m chak mwa, m tcheke doktè m chak mwa. Alright ti Maka bon bagay sa yo, mwen m apwouve laptop, laptop pa vle ouvè, m ap gad sa k ap fèt. Lè y ap manje pou cho kòmanse, cho poko ka kòmanse, li pou fè gwo espedisyon la, m ta ta renmen nenpòt 23 ougan, m ta ta renmen 23 ougan la nèg yo di rete tèt frèt Rockstar, anyen pa ka rive jou sa. Hahahahaha.

Menm nou sa m dyab m gangsta m tout nèt Lè pou m gangsta m gangsta Lè pou m vòlè m vòlè Lè pou m malfektè m malfektè Nou atake move cho Nou atake move cho mesye nou konn sa deja M di nou sa klè menm m pa yon bon moun m di nou sa klè Pa teste cho sa M ka mouri pou li M ka tiye moun pou li tou. M di nou sa klè, mil moun kilè li la 6 23 si nou vle rete na rete mwen m mil moun granm maten sa m poko menm pale menm si nou vle rete na rete.

E klè, moun la m pa gen non m pa ka menm 4 moun m pa ka ba, men pandan m ka fè l la kite m enjoy. Hahahahahaha! Epou sa ray Rockstar, e la rapid rapid show peyi a pral lage, e m la pou 9 è. E pa bliye ap gen bgy detay la 7 è 15 k ap pote enfòmasyon pou nou. E pa de dosye m, e pa de dosye m pral pale talè konsa la non. Rele yon fanmi, rele yon zanmi yo rele m Jimmy Danger. Je m'appelle pouvoir, relo fanmi relo zanmi. La anale nou konnen fòn jwe sa trè enpòtan. Yon pakèt len souse lòt nou ye len len kwaze tèt anba devan len nan bouch lòt wi m konnen nou wi bann devan len nan bouch lòt m pa m pa kwè m pa kwè menm lè menm m dòmi kòman nou fè son dòmi nou reve m nou sonje m sou latè pase mwen m pwokipasyon m wè m genyen se nou m ta ankadre pou m ta met nan tèt mwen.
E te vre Heeyy Wouuyy la polis banm 2 bal. Tande yo dwe yo jèn gason ou menm ou pa konnen ou tande yap di w jèn gason pran bouk pitit mwen ta mèt pran zozo 7 van vwa la pousiyè kale ou paka pran zozo va sere non ou wè rele jèn gason ayiti anba zozo. Bonswa bonswa bonswa bonswa map salye tout moun map salye lefèt map salye tout masisi tout madivin tout marijann tout ansyen masisi a yo tout ansyen madivin nan yo tout moun kap pran bwa ankachèt la yo tout nèg ki di yo se gason tou repilay tetoum yo m salye tout moun men yon sèl bagay nou konnen mwen menm m pa moun ki konn rete nan gwoup. M pa renmen bagay sa, m pa gen tan pou li e m pap kite bagay sa sou telefòn mwen pou kraze telefòn mwen. Mwen salye tout moun, m voye salitasyon pou nou, nou konnen m renmen nou, pase bòn jounen men m pap rete se te madam Sherley I love you guys. Fifi ki boy nan dans ou tap jwenn li gen anyen nan dans ankò hihii nan pito te di mal nan chalòm pètèt bay non bon ti grenn vagabon. Nan shalom an bon sou men. Nan papa m gen don le sentespri pitit m ta gon bon m ta gen yon bon ti grenn nan dans ganyen si ta resi gon bon ti grenn vagabon si e ka masisi wal nan dans lan e mari masisi al gentan ye masisi a gentan met kwa senbo sou li pa gen moun ki ka sobo k ka ba de non ladann. Epi cheri hehehehe ti manbo bi manbo pap kite ti grenn sa ta bon yo la plupart de manbo a nan gen manbo e pa tout fòm pale dwat ou konprann bouzen pap kite yo pap kite ti grenn vagabon an kote nan dans ou ta jwenn vagabon kote ou pral jwenn li sa hehehe bon tout moun ap chache. Tou koko tout moun ap chè ap grate yo tou moun ap tout moun ap grate sa vle di tout moun ap chache anvan w ta resi jwenn epi vin nan dans ki bon pito w al nan pwogram blòdè yo pito w resi yo met grenn nan moun dan w al nan pwogram blòdè yo menm si blòdè yo fout ou 2 kout boutèy byè nan tèt wa resi yo chè w al nan pwogram blòdè pètèt wa tonbe nan vye grenn vagabon nan dans ki bon te gen ankò e te lontan gen lè bay 90 99 2000 2001 2002 2003 2004 gen lè epòk sa yo. Men m pa kwè, kounya. Depi w resi yon ti grenn vagabon met yon ti bout pantalon sou li, met yon bon ti grenn mayo, yon ti anfre sou li, yon sandal nan pye l a yon ba, li gen menm 4 bèt a kòn cheri k ap goumen pou li, 4 fanm a koko k ap goumen pou li mesye. O menye mari mwen tande m alò gade ti vakabon an mete l sou yon balans li pa peze 5 liv pitit ou wè tout moun ap kraze kò goumen pou li pa pe kò kounya ti vakabon an vin tounen yon King cheri l vin tounen yon sipè sta cheri Li tounen yon sipè sta Kounye a w masi manke pase lè w ta fontyè al anvalou tanbou akasò al tòde kò w cho al maymoulen sent sou cheri devan manman tanbou ou san lè resevwa w mechan souflèt sa k pase li te gentan pa t vle wè masisi li te gentan gandi li te gentan tèlman blòdè sa k pase yon bann ti bòbò ti santi ki pran vakabon yo mete yo fè yo tounen lavwa w chapit fè yo gen lavwa w chapit fè yo konprann yo se yon pakèt bagay. Fanm la pi pa de fanm pitit Bondye m nan pou mwen anfen.
Ok show peyi a nou pral lage la fòk nou lage paske le monde ap tann nou e pa bliye le monde ap tann show sa yo relem jimmy sanje hahahahaha le monde kanpe sou spliker ti mesye misye sou spliker ti mesye truck yo sou spliker le monde ap tann show peyi a yo relem jimmy danje je mapel pouvwa show peyi a. E nou l menm ki pase ekraz e nou nèg djaz pa ka achte e map viv pi byen kou pakèt mèt djaz la map viv pi byen e m gen bèl fanm kou pakèt mèt djaz ou menm kap pale mesye m gen pi bèl fanm kou pakèt mèt djaz menm fanm deyò m pi bèl ke fanm mèt djaz yo hahahahahaha menm gen mizisyen sal yo tou wi la rapid rapid nou pap rete rapid rapid pase sak sot pase a la si m pa desann anndan gwe Si m pa pase m rele agwe, m rele w gouje wouj. Show sa kanpe. Nèg yo fè gwo espedisyon dèyè show a la. Kamera m boule. Kamera show a boule. Nèg yo fè vi yo, y ap sote kamera m, laptop mwen pa ka ouvè, si m pa t gen nenpòt 6 laptop la m mouri. E se sa m di w nèg pa gen yon grenn laptop. M gen nenpòt 6 a 7 laptop la. M gen nenpòt la 6 tèt mikwo, nenpòt 12 trèz spikè, paske si bagay, si bagay, tande byen, nenpòt 12 miksè, paske si bagay la mele la, fòk a chaje klak klak klak. Men se la m bat nou e biznis m, m vin fè touris mwen. M gen tan konnen malfèktè m annafè. An m di nou sa klè m p ap janm pè nan mizik. M p ap janm cho sa. Pap janm pè nou. An malere. Eske pou malere kap fè jou. Son grenn nèg ki jwèt kap trip kap fon jou. La rapid rapid nan prela agwe san apre Bondye nan syèl la nou konnen Bondye k bay pouvwa e Bondye k bay tout pouvwa tout sa kap fèt la e Bondye ki te fèl. Si yon nèg pat konn sa. Tout sa kap fèt la se Bondye k bay pouvwa men avanm.

Ki pral pote detay nan lakou. La rapid rapid kite m fè 3 kout diyo. La m pral fè 3 kout diyo pou cho peyi a lage e pou n pale a moun kap jere cho yo 3 kout diyo rapid. Ok 1700 moun.

E Vicky di yo sa, se li kap baw bèl foto, e se li kap klere w. Rele Vicky nan 954 510 52 81. An nou gen cho isi la rapid rapid nou pap rete e ti Elsi e ti Elsi youn nan pi gwo te e li Jimmy Danje bwè e li ka fèm sexy kou nan mete small e m kontan anpil avèk ti Elsi e ti Elsi se youn nan pi bon te E ren nan nimewo sa a, plèd ou kijan pou bwèl kijan pou fèl. Ret 7 86 e 3 96 28 rele rapid poun ale paske fò nale e pa bliye la rapid rapid nou prale e pa bliye rapid rapid fòk cho a lage nou oblije lage nou gen cho hahahaha e pa bliye samdi 11 septanb e samdi 11 septanb e nap gen distrip 5 lan vayb nan lakou Orlando ou menm ki vle vip pou al kale kòw rele nan lakou rele nimewo sa a Pou fè vip ou pap kola moun paske korona deyò, rele pou fè vip ou ouvè kale kòw e 407 489 0371 305 725 e 35 48 rele pou vip pou kale kòw e pa bliye pi gwo festival peyi a ki se madan gougous kap prezantel pou nou nan lakou miami se madan gougous mete granmoun sou nou 16 17 oktòb youn nan pi gwo festival nan lakou miami ki se caribbean culture fest. Mete granmoun sou nou, se la pou al fè boutèy, se la pou kale kò w. E Patrick Fabre, youn nan bèl manadjè nan moman la k ap fè anpil lòbèy, ki pwouve l ka travay. E mwen k ap pale mesye. E mwen k gen cho isi. M bon ak defè sa. 1700 moun kanpe flat ap gade yon rockstar, m poko menm pale menm. M poko menm chanje rad sou mwen. La kite l mache, la fò l ale rapid li p ap rete la paske la cho a, cho a chaje. Sou cho chaje, la n paka rete fò n ale rapid, mete granmoun sou nou, la rapid rapid fò n ale mèkredi 24 novanb e 24 novanb ha ha ha ha ha 24 novanb bon kounye kote Guy wewe te nan ka n novanb dyòl dyòl li pa bon sitwon kochi nan dyòl li kounye kote Guy wewe menm di Guy wewe dyòl Guy wewe si tou wi foli pale fransè sa dyòl yo si wi. Nan fon li pale fransè dyòl yo si wi. Kounye a kote Wilfrid konpay vin dyòl si te ka nap di 24 novembre li mete granmoun sou nou. Kote Wilfrid konpay Yvette te ka nan 24 novembre wi 24 novembre eh nan ale nap gen kay a Monique Hollywood live rele pou vip Biggy e Biggy kaliko mèt seremoni. E 954 882 61 56 rele pou vip. A wi Djedine restaurant se youn nan pi gwo restoran Hollywood Florida genyen e zip kod la trè fasil 33 024 e youn nan pi gwo restoran e map Miami se la m pral manje m nèg sa klè rock star ap Miami map nan peyi a map Miami nèg ki vle bat mwen yo map ba nou adrès mwen tande byen mesye tande byen map Miami map Miami. Nèg ki vle bat mwen yo. Map ba nou adrès otèl mwen pou nou vin bat mwen. Pou pou moutre nou mwen menm lèm tap leve moun nan Miami, lèm ta ba moun wach mama kote n te. Mwen m fè tout vim nan Miami ap ba moun kou. Bon kounye a vre ki m ti abitan, abitan dyaz hahaha bon kounye a vre ki m ti abitan dyaz epòk m te Miami lè Miami pat bon kote moun ap tire moun vre m te la lèl pat bon an. Bon.